On detektiv ou byen ou sètifye sa w di an? Cheri, mon intelligence me trompe jamais. Epi li plis fokis sou Woubi tou pou kisa l pa. Premyèman, ou pa ka vin koze avèk yon fanm pou w santi ke fanm nan ankò malad. Sa se pa ton pwoblèm. M dakò, jiskisi, jiskisi. M ka poze yon kesyon? E menm ke fi, menm ke fi a ta malad, ou menm ou gen, ou gen kòm misyon pou.
Se pa twa ki va deside si el va geri ou pa.
Ou gen.
Ekout, ekout, m ka poze yon kesyon? Je t'ecoute. E, respè ke m gen pou live la. Ka, Kacho, Kacho, ekskize, ekskize, on mosyon, on mosyon, ekskize. E, èske demwazèl sa oubyen madam sa wap pale avè l la ou pa konn wè l ditou, deja? Never. Ou pa konn vizaj sa menm?
Never. Ok ou mèt kontinye. Banm di yon bagay. Mwen jis mwen jis ap pase sou live lan epi m wè m wè show a m toujou ap m toujou ap swiv show mesye a bab lan m just parèt epi m wè live lan ap de m wè mesye m just monte banm di w bagay madam m pa janm wè nan lavi a sèvis sa dayè m pa gen zanmi m ap toujou nan men Non, non, non. Sou dekoupe pawòl ou, eskize m, mwen, mwen, se pou sa k fè m pa di w tèl bagay te fè tèl jan wi, mwen just di w konsa ke ou plis resanble.
La mentnan, toi tu vas te justifier. Ou pa bezwen di m ke ou pa p rann lavi sèvis, ou pa bezwen di m peu importe. Ekout, ekout cheri, an mosyon, jis an mosyon. Pale avèk respè. An mosyon. M pa pran via sèvis sa a. Dayè, mwen se yon moun ki endepandan nan tout entegralite, m pa ka travay ak pèsòn moun nan vi m, e m pa ka rann moun sèvis sa w di a la. Poukisa m pa ka pran Uber? M pa janm mache nan baz ak moun ni bwè kleren moun. M pa janm, pa janm fè sa. Si yo di w, si yo di w nan mond lan gon sipèsta, se mwen ki sipèsta a. Paske depi m timoun m ap fè sa, tout bagay sa yo nèt nan vi m. Abiye, fè fashion, tout bagay. Sa vle di ke si yo di w gon moun ki flangan nan mond lan, mwen, mwen l ye. Ok pou tout moun kap fè efò kap vini yo ap vini tou mwen tande yo te rele gracia richie yo tout konnenm ok se yo nou konnen ki rele flanneur k abiye anpil nan mond lan yo tout moun konnenm so m paka m paka fè moun m paka fè travay sa wap di a la ok ou son bèl fanm m pa konnenw ou pa konnenm m stil santi ke ton relasyon pa mache ou sa wap esplike m pap kou m pap kou pou tèt mwen konsa. Kachou. Jiska mentena je jamè ryen esplike ha. Jwid di l selibatè wi ou non. Ok ekout koman?
Paske ou di konsa pou jan map esplike men jiska mentena m pa janm esplike anyen la tou senpleman. Men ekout men ekout m t anba live lan ok mesye nou di nou ou selibatè so mwen menm. Exactement se tou se jis sa m di. Ekout, ekout, ekout madam, ekout madam. Si w gen yon semèn depi kous pa gen yon relasyon, se ke ou ankò malad. Ou ankò poko geri. Paske moun sa ou kout avèk li a, ke li te Pyè oubyen li te Jak, ou pa t avèk li paske ou pa t vle l.
Paske se si, se paske se ojoudwi ke w tande ke m selibatè.
Madam, mwen vin nan show a, m tande w di w selibatè nan show a la. Egzakteman, se sa m di w, paske se ti mwen ki nan show a. Se sa k fè m di w, m pa konn depi kilè. Mwen di w depi kilè m selibatè men ya ryen ki di ke sèt jounen la. Madam, lenpòtans, m pa bezwen konn depi kilè tou non. Men m konnen ke w di ke w gen yon semèn ou separe. Kachou, sa pa enpòtan. Kachou, kachou, kachou, separe, ke l pa kontan, sa pa enpòtan, bay lang, bay lang.

Tande byen, sa w ap di a la, pa di l, m pa gen nan. Se sa w sot di talè a, ou pral voye medikaman mwen pa konn pa ki sa. Men, men, ekout, men ekout, men ekout, men. Ou konn ki sa, ou konn ki sa m ese, m, ou konn ki sa m ap eseye konprann Kacho? E, Kacho s on flannè, s on, s on moun k ap eseye fè on je psikolojik sou Wiby.

M ap di w yon bagay, ki sa ki di w Rouby seliba? Li menm ki di l, e sa l di a pou nou kwè? Li ka di l, li ka di l s on challenge ke li ye pou l wè konbyen nèg k ap vin tcheke l, k ap di kata. M di w yon bagay Batizan, m di w yon bagay Batizan. Ban m di w, ban m di w, nan sans sa ki meyè moun ou ka kwè ke moun, ke moun ki mèt tèt li, ki konn sa li ye egzakteman?
Oo! Zanmi, zanmi m di w yon bagay, èske w konnen ke. Son bèl bagay lè w gen fanm ou pou w wè konbyen nèg Excellent.
ok pou wè konbyen nèg ki ka renmen fanm ou ou ka deklare fanm nan ou ka deklare fanm nan di l di l di l pa avè w kou pou wè konbyen nèg k ap tcheke l.
Bon annou annou pa fè refleksyon sa wap fè la annou al kwè Rubi sou pawòl ok so nou pral kwè Rubi sou pawòl nou pa pral nou pa pral fè imajinasyon nou travay pou nou di gendwa gendwa se se se nèg kap eseye flannè wè si madanm li dis dat nou pa pral wè la. Mesi ti mesye.
Se la rezon pou lakel map redil anko kay cho ke mwa je te fè pa konfyans e je te fèra jamè konfyans ni demen ni apre demen

Make mo ou. Ou wè sa w sot di a la? M pral fè w pran l. Ou leve li. Ase, m pa p pran l ankò. Woubi! M pa moun ou panse a. Men je te konnè pa, mesye Kato. M pa ka di w. Entisyon ke w genyen an li pa sa. Ou konn pouki sa? M se yon moun ki trè rezève. Mwen toujou kòmsi vle ale kòmsi se fason pa m. M pa pral di w sa l ye a. M pa pral di w sa w vin nan di a. La m an piblik. Man, non tande, nou pa lage bòt bagay konsa. Demen maten ou kapab wè yon ti videyo, kout videyo sa a fè la youn de jou non. Men, se sa. Ok?
Demen maten, ou ka wè ti videyo sa a fè la youn de jou non. M pa pral, m pa pral di sa m, sa m vle. M ap di w sa m dwe di. Ki konsekan, menm si l pran tout la ou y a l pa pral deranje m. That's me. Se yon live li ye. Gen anpil moun ki anba live lan la a ki pa gen, an m di w bagay, sa ka rive ke la anba live la plen flannè. Men flannè ki ta renmen koze avèk ou pa kapab. Sa ka rive ke m parèt la, mwen wè w, m enterese, ou se yon bèl fanm, ou se yon bèl flannè, epi nou ka ansanm. E nèg sa ki pa gen chans pou lavo la li menm? E li pral e li pral fè yon ti bout videyo sa la e de matla l pou lavo l ki kote? Paske li menm li pèdi pou li pèdi paske paske se sou ke plat fòm an dola lan se ke bagay konsi fò w konprann li. Gen plizyè bagay ou pap konprann. M pap ka esplike sou live lan. Trust me. M pap ka pale. Ay chen! So jan w panse ke moun kap kap bay gaz anba lab la di w sa ke ah ou ka pa ou ka wè fi sa w pa renmen l yo kapab di sa yo mèt di sa yo vle m pa plase pou m di sa ke m vle ok m mèt ti jwè bay gwo jwè m pa plase pou m di tout bagay sou moun la. An konklizyon pa cho ou pa selibatè non papa.

Lè w renmen yon moun, nenpòt moun ke ki nan vi w la, pa gen yon genyen, pa gen anyen li bezwen ou pa ka ba li, li depoze M ba di w, m ba di w, m ba di w. Men m pa ka di w sa ke m renmen ou pi la m pral ba l yon machin, li pa fanm mwen, li pa anyen pou mwen. Ou pa dakò avè m? Ou wè diferans lan? Men si yon moun nan vi w, pa gen anyen ke li bezwen ou pa ka ba li l. Li pa otonòm.